Ah selon sa m aprann la nèg yo ap anvayi nou wi nèg yo ap vin pran komisarya a talè konsa wi mwen m te la m pa la papa m lage pye m frè m antoulèka m mete w okouran si w vle ret mouri wa ret mouri mwen m ale papa m poko ka vin mouri la paske m gen madanm m gen pitit. Rete talè kòmandan. Pawòl senyè w ap eksplike m la èske se bon pawòl w ap di m la? E sa map di, lè travay ou poko fini mwen gentan retire inifòm sou ou epi ou met lòt rad sou ou. Sòti m la. Joab, M tou la, mwen m lage pye m papa, paske m pap vin mouri pou lapatri la menm menm menm menm menm. Talè kòmandan, talè, fòk ou ale. Se vre m konnen bagay yo di se vre, men n paka fè bagay yo konsa non. Si nou menm etanke lapolis nou la pou n pwoteje e sèvi, nap kouri pou ensekirite. Se ti pèp la menm kote nou lagel? Ou pa wè sa pa gen okenn sans, ou pa santi sa fè wont? Pou ou menm, etan kon gwo chèf lapolis tout moun rekonèt, pou w ap kouri paske w ta dè bandi ap vin pran komisarya a? Se djòb nou sa wi, se travay nou sa wi, se egzakteman pou sa n te prete sèman wi. Se te pou n te sèvi peyi nou, menm si l ta koute nou lavi nou wi. Mwen m pap kouri, m pap fè lach sa. M pap kouri al retire inifòm nan, met lòt rad sou mwen epi pou m al lakay mwen. M ap rete. Si nèg yo ap vini e pou yo vini pou yo jwenn avè m, m ap rete m batay a nèg yo tèt pou tèt. Epi si m gen pou m mouri, m ap tonbe avèk onè m. M ap tonbe pandan m ap defann peyi m. M ap mouri pandan m ap sèvi peyi m. Men m pap fè lach. M pap mouri etanke lach. Se pou nèg yo vini pou m afwonte nèg yo.
Woww quelle bravoure quelle beau discours felisitasyon men anvan m ale pase mwen m prese m prale mwen mwen pa gen tan pou m bay bèl diskou sa w sot bay la si w rete w afwonte nèg yo lè fini tou m deja konnen depi w rete w ap mouri. Pase kalib zam nèg sa yo gen nan men yo, nou menm nan lapolis la, nou poko janm manyen zam sa yo. Si w rete w mouri, si w al nan paradi, wa di Jezi, m te pale w. Se nan tèt di w ki fè w mouri, w al nan paradi byen vit. Dèy la bon pou w tou, paradi a m tande, se yon bèl pale Kristè. Tal bagay sa yo, e sa k fè w fè espre ou mouri byen rapid pou w te ka al jwi. Dezyèmman, si w ta wè se nan lanfè w ale, w a di Satan m te pale w. W a di Satan se nan enbensilite w w ap pran pòz bravou, w ap pran pòz sipèewo, w ap pran pòz Spiderman ou, Batman ou, Iron Man, Kaptenn Amerika. Wap pran pòz Desalin ou e sak fè w mouri byen rapid epi w vin griyen bounda w nan lanfè. Tande byen sa m di w, antoulèka mwen menm, m gen madanm, m gen pitit. M konnen map mouri wi, men poko kounya. Lèfini m radote twòp avè w frè m, rès n pis frè pa m. Si e nan lanfè w ale, salye Satan m mwen, si e nan paradi w ale tou, di Jezi m voye bonswa pou li.

Men djaz yo wi, men materyèl yo wi. Pran nou. Bon m pa konnen si w toujou gen ide pou akonpanye m toujou. Hey!
Humm tèt chaje! Bon Ricky ou kwè son bon desizyon ou pran? Mwen menm map poze tèt mwen kesyon eske sa son bon ide li ye? Lòt bagay ankò m te vle di w, lè w pran tout zam sa yo pou w al atake nèg yo sou pwòp tèritwa yo, ki garanti ou genyen ke w ap atenn yo? Premyeman m konn kote m prale a, paske m sonje nèg sa yo te pran m deja, m te nan men nèg sa yo deja. Tezyen te bo m yon dyaman, menm nèg m te vann dyaman an te voye nèg sa yo dèyè m pou yo te repran lajan ankò. Sa vle di kote m prale a m konnen l trè byen. Epi dezyèmman, se si w vle, w a sonje m di w deja, m pa fòse w.